Mezanmi nou wè kòman bagay yo ye e nap byen gade pèp la kap soufri jounen jodi a nou konn tout rezon ki fè lap soufri jounen jodi a men jodi a gade kòman m dekouvri yon komisè kap bay nèg yo bakòp kap bay nèg yo bakòp men lendi l gen randevou pou l voye pil minisyon al nan baz Savian pou Likson li menm fè m konnen lap fè li tap fè l pase pa Bèto malgre sa lendi li menm di lap voye kòb pou Likson ankò. Pèp mwen an nou wè kòman bagay yo ye wi e m panse nap nou pral tande odyo yo la e nap wè kominikasyon an se mwen menm mwen bròdè James ki fè kominikasyon avèl se mwen ki fè kominikasyon avèl e misye te gentan fèm yon òf deja kote l te ofri m 50 mil dola pou m te tire ti mepri men mwen menm se pa sa yo k nan panse m dayè m se nèg savyen se vre men orijinalite m pa menm orijinalite ak nèg savyen yo dayè mwen menm. Tout moun konnen map batay pou pèp e m pap bay manti jou m ta konnen on moun ta genyen pou l fè yon branch yon pikan an pike m epwi alevwa pou l ta rache yon branch cheve nan tèt li mwen menm fò moun nan ta fè pikan an pike m anvan pou pikan an ta pike m epwi dayè nou menm se pou yon se pou pèp nap batay se pèp nap defann popilasyon an m panse nap tande sa e map tou voye ekriti yo ba nou pou n wè e se sak fè m fè tout screenshot yo m voye ba nou. pou m ka voye l ba nou pou nou wè e menm vwa misye ankò m voye l ba nou pou nou ka tande l. Tande sa k ap fèt la, tande sa k ap di a pèp la e trè pwochènman nou gen pou nou wè nouvo videyo m nan paske nou pa nan sitirè pou pyès moun menm menm menm. Dayè m se pwòp lòmon e m ap toujou rete pwòp lòmon pèsonèl e m se bwòdè djins tou popilasyon an. Tande sa k ap fèt la, tande kòman bagay yo Tande kòman bagay yo ye nan sitiyasyon nou ye a kòm si se pa de nèg a zam yo sèlman ki mete nou ladan l. Fò nou konnen gen de lidè, gen de otorite, se yo menm k ap koz jan de sitirasyon sa yo ki koz n ap mal viv nan depatman an pèp lan. Ou wè kòman bagay yo ye misye bon sa k fè misye pa voye minisyon vini jodi an paske misye jous Miragwàn nan yon antèman ki koz misye pa voye minisyon an jodi a pou Luckson. Pèp la, tande sa kap fèt la e tande sa kap di a e non komisè ki tap pale avèm lan misye rele Israël Daniel. Tande sa kap fèt la, popilasyon an.
Ou wè sa, vwa sa nou tande la, tout ekriti sa yo, se Israël Daniel, nèg kap bay nèg yo minisyon ki la, ki se komisè. Mande, se pa ti komisè Peti non. Komisè ki dèyè do Jovenel Jovenel Moïse tou. Misye se nan ki pwòch Jovenel Moïse. Se sa ou di, menm teste li mande l, eske nèg la pou sa bay presyon a, ki sa l ka ka aprann de lapolis ou de sa l di ou, l ap rele misye l ap achte yon lòt sim pou l rele misye pou l di misye sa l ap fè. Nou tande? Sa m ap voye ba tout jounalis yo tande, ba tout moun tande kote yon komisè lapolis Ki se rete yan kou Li ba nèg yo kay yo pou te rete Kounye a men kòman lap pale lap livre tèt li Li konn sa Luckson ap pale E poutèt e pa Luckson Se a menm pwòp nèg mwen yo lap pale Kòm m te gentan di sa deja moun pat kwè m Men jodi a map ba nou tout fè a Nap tande ni vwa misye ap pale Kote misye te pral achte lòt sim Pou li ka pale a Luckson Lendi maten lap voye kòb ba Luckson Kounye a pou li travay pou yo bay l yo pou Luckson Ok tout moun tande tout moun swiv